Yo pale avèm non pou m met nan bòl nou pou m mete nou sou men nou ou konprann bann dè fèm pè mwen menm e nou k te banm talan e nou k moute m fè plake met chèn lò e update la k fèn renmen m fè plake mouri wap la fè eh eh eh eh eh rr epi pi sssst e sak fèn renmen m wi m update m inove m you know am saying pou sa m di a m wè nou fistre update sa vle di inovasyon. Inove la jenes e je fò e nou zalime Update Lèw di update fè kò bèl Tankou m ka gen ti madanm mwen la ki met on grèf Li fon semèn avèm di cheri update Banm on lòt stil Li penyen bouklèt. Pyès moun pa ka fèm pè, m pa yon ti baba Pyès moun pa ka pye je m mennen m nan zen You know I'm saying, yon ti update li ye M ka di yo update man, balè moun k ap di ti mizik ki di kolonèl Yo, ou toujou di fla ki ayi mete yon lòt slogan, mete yon lòt bagay Ou anmwey, m pa ka fistre pou sa You know I'm saying, menm mwen, e mwen k pale a You know I'm saying, m pale, sa m te di a menm li You know update Le mot, sètadi, update. You konprann, you feel me, get the vibe man, I'm not a one man Yo, yo, you kill the shit dog M te konn met ti chèn lò kounya m mete bon lò, bon lò E sa k rele update, e sa k rele inovasyon Pi ka pyès moun fè m pè Moun ki renmen m yo ap toujou renmen m That's the bullshit Ou pa renmen m, gyèt manman w Ou konprann, m pa fòse w renmen m Sèl atis ki pa bere mouda nou Lè m voye grenn dola m, senkann dola m, ven dola m, senkann dola m Nou goumen pran l, bann visye. You know, mwen m pa pè nou. Talan m se travay m fè plake m fè moun fanatik pa m yo renmen m. E pa tout moun k ap renmen m. Men m renmen fanatik mwen yo anpil. San yo m pa t ap anyen. Valè egri, e pa n fè m fè aksidan n ta renmen manje m paske n konnen m pral pati. Nou konnen m pral Nouyòk, nou ta renmen manje m paske m pral Nouyòk. M pa sèlman atis, you know I'm saying? Nou gen pou n al, nou gen pou n al gade m nan grand ekran. Sa rele update. You know I'm saying? Sa rele update, nou gen pou n al gade m nan grand ekran. M pa yon ti banbè. Fèmen bouch nou lè nou wè m, respekte m. Ou konprann? Ou ka rayi m, ou pa renmen m, bullshit. Sa k renmen m yo ap toujou ban m bon ide. Pa vin fè m pè. E nou menm ki moute m fè plake, e nou menm ki moute m voye kòb lan full, e nou menm ki fè pwomotè yo renmen m.

Menm souflèt yo pran, ou konprann? Sa vle di ou ep inove game nan. Gen de atis kap jwe tout moun ret konsa. M pral jwe m rale blòk la janm epi tou map voye ba fanatik yo. Map voye. Sa rele inovasyon. Ou pa renmen m non. Bullshit. M te fòse w renmen m. Eske m janm rele w nan telefòn pou m di w renmen m? Non. M gentan plen moun ki pou renmen m. Machin nan kraze ou wè m gentan gwo Mercedes. Yow ou paka renmen m men eske ou konn wè ou te konn al ede m bay timoun kòb lan lari? Ou konn al bay timoun kob lopital general avem? Sa w fè? Sa w fè? I'm a fucking pimp dog. Ou konprann? Nou pa fè anyen di. Yo m son pimp. Swèp fanatik pam yo renmen m paske yo konnen m travay. Lè m genyen m pataje. M ede. Ou konprann? Kisa w fè di? Ou konprann? Pa fè m pè. Pa mele m. Pa vin mete m nan anyen. Pa vin nan bullshit di. M ap travay man. M ka. Di konsa kèm fèm mal yon ti update ou konprann valè moun ki malad ki toujou ap di oh update bagay ou ka bezwen tout bagay ou mande m update frè ou konprann Tonymix li menm ou wèm li mande update fòl update you know I'm saying li update ou konprann lap chache update ou konprann e sak rele inovasyon mwen menm m pa gen anyen a pyès moun frè lè ke map pale map pale yon bagay ki bon ki venki fò nou tout ka konprann nou pa sipoze sousou ou konprann mwen menm menm menm menm menm frèm. You know, you know, m travay, ou wè m met strateji, gen de pafwa m konn ap jwe, m konn wè fanatik kap jwe tout pèp la kwaze pwen yo, lè m rale m rale blòk kòb mwen, tout moun kouri vin kanpe devan stage a, lajan pral voyy, 50 dola ameriken pral leve, demen se fè w pral bèl, konprann, pral gen 1000 goud wi, pral gen 500 goud wi, ap gen dola tou wi, mwen k voye li, kolonèl li, machin kraze menm non lòt wi. Gadon rim bay Wa panse rim ri Dan pa kè Dan pap janm kè tande Pale ou pa renmenm nan m te gentan pi pa renmen w Tande frè Tout sak pou renmenm renmenm Banm pale avè yo Tande Pa fòse w renmenm Papa Pa renmenm Si w pa renmen m pa renmen m renmen moun ou pou renmen al anba live li a soumoun kite moun pam yo anba live mwen you know egri dji ou pa renmen m pa renmen m pa vin anba live mwen vin fè teyat vin boulshet dji pandesetan w di pa renmen m lè m la rale kòb la premye moun ki pran souflèt la pou lajan e ou menm dji. Ou menm e sèl nan telefòn met di goud kat pou pale e paskem konnen mwen menm wè lèm voye kòb la premye moun ki pran glèch sa bleh. Koz ou kiki monchè fè espò papa. Map map tou pa fanatik men map pale kounye wap vin bay mwen men pa fèm sa men m live men m gen mil konbyen moun kap gade m mil konbyen men fanatik mwen kap gade m men konprann so enben sa map di nou frè ou wè lè w gen bagay fè gen kran afronte Dayè m pat fòse n renmen m Plen nèg la Etie Grinie Plen moun la k renmen m Woo misye gen kran misye Wil yeah m fout real G Ou konprann M pa tèt ba M pa bese PP You know I'm saying Yeah Up dead G E paske n ap viv Ayiti nou sòt Moun New York yo ap konn sa m ap di a ii Up dead Sè le mo inovasyon An espanyòl ou di Vrènstas. An angle ou di update, an kreyòl ou di e, e, e, ranje kò ou, refòmate kò ou. Ou konprann an espanyòl di frash. Yo, that's, that's the new vibe. You know, you know, you know I'm saying that the brain that, you know, you know I got you. Ou wè mwen menm, ou wè, pandan map di update, ou pral wè mizik m pral lage yo la. Ou wè new video de CD Bèl Bagay m pral lage, on lòt, on lòt standard. Des se de gran atis, m vin frekante yon lòt standa. Sa vle di wè lè m lage n ap tou renmen l, m p ap fòse nou renmen l, Jee. M p ap fòse nou renmen l paske sa m fè a m gentan update, m gentan mache a letan. Ou gentan renmen l san w poko tande l, Jee. Sa k fè m pa gentan ba nou goute plizyè bagay, plizyè mizik m pral lage. E pa ska moun m pral lage yo wi, yo di m poze wi. Manadjè Tchery Bijou, Ainet, m anmèm mwen konprann depi bagay la bon l bon. Update, sè le mo inovasyon, sè le mo update.

Yo, Non men, le mo update, sètadi update, inove. Se pa that's bon it. pa bon, inove, gen anpil bagay ou ka fè. Ou konprann? Mwen, E mwen, paske mwen menm banm di ou, mwen menm gen anpil moun ki kouri dèyè m ki di yo kolonèl update may ou, update may ou, fè bèl mizik, fè pi bèl bagay pou fanatik yo renmen ou. yeah.
M pa fache, paske mwen yo pale avè m, paske fanatik yo ka ap konsome m. Non men, tande, se pa, se pa fasil. M ta yon fanatik ou, m ap konsome tou mwen menm. Tande kolo, e pa, e pa egri, tande, tande, e pa, tande kolo, e pa egri de egri, se pa rayi de rayi, e tout moun gen dwa bay, bay avi yo, tout moun gen fanatik yo, tout moun gran moun, tout moun di sa yo vle, mwen menm, kon pa kèk nèg ki, ki, ki goumen, e lon moun fon bay, li fèl, apa m te gen problem avèk ak san fòs, lè ak san fòs soti, e koule m di se bèl mizik, bèl hit, bèl bout mizik, M bay respè a, lè pou bay respè a, bay respè a. Lè m te konn ap jwe Wendy, gon pakèt ti malandren la k pa menm ka manje byen epi k ap vin pale kaka. Sa yo konnen? Yo just wè moun ap Okipe yo. fonksyone, Sa w konnen? yo pa menm ka manje epi y ap di nèg ti egri. Sa w konnen Wendy Lewa?
tounen, n ap di Wendy welcome back, epi Wi. that's it. Sa w konnen Lewa? E, Y ap di mete m a Wendy, m janm nan bif avèk atis, m ka pale, bouch mwen pou m pale, men sa k pou Se di sa m pa anpil pa fanatik konprann nan. Wendy, m pa fanatik Fantom, m pa fanatik Trouble Boy, m pa fanatik Baky, m pa fanatik DJ Brown. M renmen tout moun G. Pa vin banm bagay mwen menm m ka pale bouch mwen vle m ka di sam vle G. Bagay moun ki ka enpoze m pale G. Period.
Pa okipe moun kap fè. Dayè, gade, m wè anpil moun fè sa. M twouve anpil ayisyen nou sousou. Nou sousou, nou gon jan nou fonksyone, mantalite nou ba. Pa gen moun ki pral rayi yon moun ki gen talan e Wendy fò, tout moun konn Wendy fò. Ou ka achte talan, ou ka goumen a jeni, Wendy m pral goumen a Wendy, Wendy yon jeni li ye ui, nan vin mete mwen pa gran, mwen menm yon piti menm ap vini mwen menm m ka, mwen menm m ka di sa m vle, m ka di update, m ka plenyen, mwen menm si m te ka vin bò mwen menm m te ka di tout bagay. Yeah, m ka pale, m ka bay tou pase fanatik konn di m men sa pou m vle tou. I don't give a fuck konbyen moun ki rayi m. Depi w pa ka manyen ti figi m, ou pa ka fanyen, ou pa ka manyen janm lè m. Le mot update sa vle di moroak, chèn lò, prake, pase kouran, ehh ehh ehh ehh. Ou konprann men m panse, m panse, m panse kòm se premye, m si genlè e konsèp misye ap anplwaye a bon teknikman. Paske misye komanse a on jan pou l lage lòt bagay. Si w ta pretann lòt bagay misye ap lage yo, se ap gen update ladan l. Mwen menm,
mwen menm Lewa, m renmen tout bagay Lewa. On gran plezi pou mwen pou m wè chinwa, pou m ap gad chinwa. Chinwa welcome back.
Yo mwen wè chinwa ap lage.
Men gade, sofa, sofa, mpa konn ki lè chinwa ap vole non. Men, banm di ou, mwen mwen mwen mwen mwen chinwa fwe. Pa gen moun kap vin metem nan kota chinwa.

Yo, yap kreye yon bagay ki pa bon. Wendy pa menm Silo, okipe yo. Silo, anpil Depi love. chita nap bwe a Wendy, yo menm, yo pa menm konn ki bò yo pral manje yon fritay. Bann egri. Ou konprann?
Sa w konnen, yap vin note m, yap vin note m. Pou konnen pou Wendy ka di Kolonèl bagay. Ki bò? Men menm frè, m fout renmen Chinwa, m fout renmen Fantom, m fout renmen tout atis nèt ji. M fout fò Tout, tou. E pa tout. talan nèg ki fè m la. E ou wè m Yes, fout ou fò, met m grenn fout nan rèd, m boudòw. voye lajan, m fè plake. Lè m parèt la, kraze. Espo That's it, Boboclo that's it. Boclo wè li. Mwen renmen konsa msye menm menm. Get the vibe. In Get the abiye. vibe, get the, get, get, get the light. Mgen mgen mgen pwòp talan pam tou. Mpa daso man. E sak fèm ap vive. Non men, bon E sak Jacques, fèm numero Kolo, uno. E Kolo, met numero uno a. tande, Kolo, map repete sa, toutan m di sa. Kèlkeswa sa w moun di, yo gen dwa renmen Fantom, yo gen dwa renmen Blaze One, yo gen dwa renmen Wendyy, yo gen dwa renmen Mechans-T, yo gen dwa renmen tout rapè nèt, yo gen dwa renmen kèlkeswa Pastè Brand, kèlkeswa nèg la. Men, de kote Kolonèl soti a pou l rive la a, ki se youn nan pi gwo egzanp kote jèn nan Kòm si nan kèlkeswa nèg k ap fè trap lòt nèg yo tou wi, tout moun nèt, yo sipoze respekte sa kolonèl fè. Lewa, Lewa, aswè m ap tou di sa Lewa. Ou wè si w pa renmen m tou unfollow m, pa achte figi m. Tande, tant m gen pi piti moun ki renmen m konnen moun sa w remake m, ake m, l ap pi bon. Ou pa renmen m tou unfollow m. Se pa kantite a, se kalite a. Egratò yo bezwen ap vin siveye atis paske m ap voye lajan. Ou konprann? Tout moun ki renmen m toujou follow m. Mwen menm al follow m pou tèt kranm. M team Juliette. Le mot update, c'est le mot
Men ap tande lòt track yo. inove. Epi tou ret tann sa pral vini aprè m inove. M pa nan teyat. Wè An Lewa, bèl wè bagay. tout sa kap pale yo Lewa, tant yo pral renmen wi, kite gwo pwogram anba kès sa la, kite gwo pwogram pou wè, yo affichem, mwen ale blòk kòb mwen tout pèt, lajan tout ap pran gwo souflèt nan figi pou mwen, epi yo Vlèt. pa renmenm, kès ki fèn pran gwo souflèt, kolonèl, kès ki prann chèn lò, kolonèl, kès fè plake, kolonèl, kès voye lajan, kolonèl, kès voye nan foul, kolonèl, Men, kès ki e, bay sou moun lari manje, kolonèl, Kès k ale lopital? Kolonèl. Kès ki premye bay mas nan lari Pòtoprens? Kolonèl. Non, pa di sa, yo pap konprann, yo pa gen karaktè moun, e sanwont yo ye.
Non e sak ayisyen an tou wi. Non men. Nap pale mal map toujou ba nou. I don't give a fuck, you know I'm not a star, somebody I got a trapper on the car. Baww. I'm not a star, somebody I got a trapper on the car. That's it.
Sak regle. Wap fè plake? Frèm nap travay men non nou poze ou konprann nap trip nap vibe ou konprann m sot tande mizik Wendyy a m renmen l ou konprann men inovasyon inove inovasyon se le mo update m renmen m te gentan renmen atis la deja men men m vle inovasyon le mo update That's it men tande e sa moun yo pa vle konprann nan on moun ou gen dwa fon bagay Pa gen pèsonn ki pa fèl. Oh sè Sam mwen Bebnews m renmen Wendyy anpil m so tande mizik lan m tande le bon 3 fwa men m vle inovasyon inovasyon sa le mo update update m vle update paske m renmen atis la fre paske m pral makiye atis la pou m ka voye l entènasyonal
Oti update tou piti. Yeah, atisa, atisa gen te gen skills, li gen flow, li gen rhymes, li gen tout bagay, li di atis la nice, atis la gen stil, men atis la m bezwen ti update, yon lòt bagay, banm yon ti drill, banm yon ti bossa waz. Yon lòt ti bagay. Ban mwen lòt ti bagay, m renmen w atis la, ban mwen lòt baay, ayisyen konn rayi moun men m pa rayi w, paske sa w fè a, anpil bagay m vin gade sou ou pou m inove pa m yo tou frè m, paske ou Bon sou bagay. stan, paske m te fanatik ou, lè m ap di twòp skis, twòp flow, Wendyy! M ap mande mande mande twòp show. E, e, e, e, ou konprann? Sa, m te fa, m fanatik, m pa ka vin rayi, m pa ka vin trayi Dadj. That's it, Ou that's konprann? it.
Men m ka mande Yon ti inovasyon, m ka, update. men m di m do inovasyon frè. On ti M ka, m update. ka plenyen men, m ka plenyen men, m ka, m ka plenyen zòrèy mwen men, men m vin atis tou, m ap travay, m vin m ap chache pèfeksyon. On ti, Pèfeksyon.
on ti update. Ou wè? Ou wè banm moutrew wè kisam tap gade la banm moutrew pou wè wè Eli m tap gade Lewa map gade map gad bagay atis mwen te fè pil tan k pap chante map gad atis mwen kijanl vini map fè etid gen anpil fanatik yo menm e gade bèl video fè teyat oo ou fò men menm map gad atis mwen an a ki nouvo skiz li vini poum ka fè yon lòt iskiz map gade lòt bagay lòt ti bagay ou konprann Konprann men mande inovasyon, mande update, update.
E si chinwa yo avèk Jackie Chan yo fache, pa bliye Colo avèk Laura se IP men nou ye. Non, men men map vlèk lèk dan, vlèk vlèk vlèk vlèk. Vlèk vlèk vlèk, Hakuna Matata. Laura, Laura, mwen menm, mwen menm frèm Laura, M pa ka baw manti frè m. Kote bagay la ye a, e la pou mete l. Wi. Tout moun kwen m pale nan live mwen m di m renmen Wendy. M pa t fè tweet pou m te fin fè l sou Wendy. M ka tankou plenyen nan kè m fache Dji. E menm jan si m te ka al Dji a m t ap di yo Dji sa k genyen Dji. Men tèl bagay tèl bagay Dji. Konprann? Yeah. Menm sa m tap tann nan men menm yo, m fache. Konprann? M moute nèg la menm yo, konprann? M dedouble di. Konprann?
E pi sak dol la, yap joure w la, kote ke ou menm lap pi fasil pou ou menm ou chita wap hang out avèk Wendy, yo menm se peye pou yo ap peye pou yo ale.

M pa fòse moun hangout non. Depi wap fòse moun hangout avèw e sousou ye, e sousèt, e ti fig ou ye. Pa fòse moun renmenw papa.
Moun ki renmen yo tou renmen yo frè. Non, tande, tande, tande. Gen de moun ki goumen, kap goumen ant atis atis. Yo pa konnen ke relasyon atis avèk atis pi wil ke yo menm ki fanatik la. Men menm, m gen relasyon atis a atis ki banm love. E pa tout atis m gen relasyon. M kab gade w m ba w respè m pa gen relasyon avè w. I don't give a fuck. Ou konprann m pa ba w respè. Ou pa will. Ou m balans pil avè w. Ou ap konpòte w ennen menm si w nan fil pa w. Gen moun m bay respè. Mwen menm ou wè le ou a, m pa vin tete mouda a moun. Ou pa renmen m, pa al anba live mwen vin pale, vin fè teyat. Ou pa renmen moun ou renmen an, al adore l. Al al nwi l, pa vin nwi may mwen. Ou konprann? E sa fè m toujou ale wa. Wè, le jou m tonbe lan foul, m ap bat tout moun ki atè a, nèt, on fwa. Paske mwen sa fè sa, lè m ap jwe m voye kòb mwen, m di wè, wè, anvan m jwe la, m di wè, tout fanatik mwen yo, vin kanpe devan, vin kanpe devan, m pral vole lan foul. Epi tou m tonbe la, la egri, ti sousou vin anmède m la. Yo vin bat mwen. M ap manke goumen avè yo, m ap manke touye yo. Men, depi ou vole, ou tonbe, w ap goumen avè yo. Woy, m ka tonbe tou. Eben, depi m tonbe egri, yo pa fanatik mwen, yo pa renmen m non. Ou pa gen dwa tonbe. Oh, Lewa, si m tonbe l pa bon pou mwen non. Ou ap bat tout fanatik yo nan. Non, m pa bat tout fanatik yo non, m ap bat tout ti egri ki kite m tonbe yo. M pa ka pral goumen avèk fanatik mwen, m pa moun fou.

Men e m renmen kou nèg yo, m renmen kou a, misye misye misye misye smart anpil, misye fè yon smart move, ann ret tann rès epizòd yo menn. M panse misye ap wè update ti bagay kanmenm. Hmm. Lewa, le mo update, sètadi avanse, inove, inove. Ti bagay new, ti nouvote. Ti, ti, ti tap glout. Ti, ti tap glout. Pa fòse m renmen l, m pa renmen fòse renmen l nan, mwen menm tou renmen l. Tou renmen l, tou will.

You know, you know, you know, you know, and you got, you know I got it fling dog. Stizi, E la.
bon se frèm. Stizi, sa m gen avò vye frèm. Alè, mwen al nan studio a. Ou wap tande m la. Mwen al an dan. Alè.

Men tande kolo, kolo, sak fè olye w balon tweet ou pa balon mizik pito? Mwen men plezi m bezwen, balon mizik kolo, sak pase? Nou pa ka frape king nan mesye? Frè, kisa w konnen tou? Kisa w konnen frè m?
Pale avè m. M ap travay men, m wè, m gen lòt bagay ki pral sòti, ki pral epate moun yo. Bon sa vle di mwen menm, m pa bezwen tankou vin moute sou yon chalè yon moun pou moun nan vin di m te vin bif bagay. Menm gen seri de bagay ki pral sòti la Stizi wè, manman pitit mare rèl. Ni lan flo, ni lan skiz, ni lan bagay, e pa bagay jwèt. E pa bagay jwèt yo ap fè. Bal deba, bal deba, e rapò ye, bal deba, ou pa oblije fon mizik sou li non, bal deba, frape la deba. Non, banm diw, banm diw, banm diw, Suzy, banm diw, tande cheri, m pa bezwen al frape moun pou m al moute, pou m moute e pou yo radye moun ki banm hit. M gentan fè plake Soperye chèn lò, m fè mourou ak, m voye lajan deja. M gentan fè yo wè m deja. Men, ou konprann Suzy, sa m fè bò lakay ou Suzy? Gaz soli, kraze plat. Gade, kolofon di yo sa, yon pwogram 4000 moun, gade wap naje sou 4000 moun, ou ale nèt.

Chèf rete Andy, chèf. mwen M pa bese. konprann gon bagay, m tap swiv live la la gon bagay ou di m aksepte avè w. Ou di moun yo renmen moun yo vle men, moun ki renmen King, chinwa sou bò chinwa, tout moun ki renmen plake yo sou bò plake a, dat se Pyè, chak moun paske jwazi moun, sa yo vle.
paske gen anpil nan chinwa yo ki sanwont, sa w vin fè anba, anba plake. Se chinwa yo, waka anba plake Ret a. la chinwa men, unfollow m, al follow chinwa, bon chinwa l poko gen 1 milyon, nou sanwont. Pa di sa non papa, pa di sa, pa di sa, pa di sa paske Non, koman diw, tou map diw, map diw tankou figi, tou fè sa pou mwen, tou fè chinwa fè 1 milyon pou mwen, m tap kontan, m tap pran plizyè atis ayisyen gen 1 milyon vyou. Nou la anba paj mwen, met di kout kat al pale, nou pa menm pa follow chinwa. Tou profite al follow chinwa fèl rive 1 milyon view m wè. Kitem an repo m. Chinwa pral rive 1 milyon wi. Chinwa yo di yap fèl rive 1 milyon avan 24 èd tan. Nou pral gade. Antouka Polo kontinye travay wap fè a. Wendy sou ling pal. Men yon sèl bagay m ka di w. M konprann lè w di w ti update la pase. Yeah m gen update. M fanatik Wendy tou men. Rap wap pale a gon bagay pou konprann ki gen lan Wendy wap rap wap pale a epa ke Wendy paka fèl m plis panse Wendy gen dwa li menm lan janl vle reprezante tèt li devan piblik la li chwazi rap di al chwazi hardcore la pase se misye konn fè tou ou konprann.
Steezy epa pwoblèm m pa gen m gen avèk rap di a rap yo bèl skiz yo bèl ou konprann flo yo bèl menm vle yon ti update yon ti inovasyon yon ti bagay ki pou fè kèm kontan Manje a, manje a bon wi, men yo, yo pa met, yo pa met ase magi. Men, men kolo konba ou di la. Ou di nèg ki pa chinwa pa vin anmède ou. Men gen da konba tou. Gen da se ou pa ou chinwa tout pati si wozal la anmède, anmède vizit nèg la. Vizit la gen da pa fè ou plezi paske ou pa ou chinwa tou kolo. Non, banm di ou, Mizik la pa fèm, mizik la fèm plezi, mizik la kreyòl ye m tandel. Mizik la bon wi, mwen menm banm di w, pa bliye m se yon atis, m se yon menoman. M pa menm tande, m pa tande mizik la menm jan a fanatik.
Alèz ou menm ou gon lòt bagay wap gade Yeah, antank m jis atis. jije mizik la, m jis gen kritik pa m ant Ki atis ak kritik ou genyen? atis.
Bay, bay 2 kritik. Kolon Adrien avanse, bay 2 kritik. On di, on ti update. Si se ou k Frè tap m, fè banm mizik di la, w. kisa w tap mete?
Kritik m ap mete a update. Fè je m, fè, fè m wè pi bèl. Fè kèm pi kontan. Lèm ta anvi danse konsa pa fèm danse konsa. Konprann? Non men men bon ti update li mete. Premye nèg ki fè yon video lan rap kreyòl ann di bon m pa ka di premye nèg paske se pou dezè la taliban te fèl tou avèk nèg ilegal yo lan stil arab men lan stil misye fèl la dezè chamo nou ka di se premye nèg ki fèl sa son ti update toujou kote video. Non, enben premye nèg ki fè video la Saline wi mwen menm Delma 2 e mwen premye fè li wi.

Rapè pa frape rapè nan twit. Met granmoun sou yon pwochen mizik wap pase bay Wendy yon 2 ba yon 3 ba yon 4 ba mpa konnen jan w vle ya. Frèm, Sèl mwen bagay menm mwen wè, ba ou, wè, ou konnen wè depi banm w di, frape king nan wap banm jwenn di rap. nou, map banm di jeneral, wè, m gon bagay m bal sòti la, manman pitit mare vant yo.
Eske bon rap oubyen e rap trap? Frè, Koman lap ye la?
a frè, wè, map map fèl avèk on gran. Map kanpe a on bout gran epi tou map moutre nèg yo l. Yo, e paske m yo pa yo di m pa lage l ui. Paske depi m lage l, tout tout kò l bon y ap vòlè slogan m. Ou konnen yo bon yo toujou ap vòlè slogan m. Yo di m pa lage l pa fè tèt cho poko poko lage l sou entènèt la. Pou Tony Mix Alèz. pa vòlè slogan m. A tout videyo.
Wi, epi tou wè, bon msou dènye pawòl, wap tande?
Yeah. Frèm,
note sa msou la wi. Tande, yo, mpral ba moun yon video la papa, yo pral sezi.
Men, Colo, Kolo!
Kolo te tap ri m pa fin griyen dan. Ou wè, nan Kolo! pami gran yo, m te mèt mete mo gran m ye. Nan pami gran yo, m mete tèt mwen kòm on gran. Si m ka fè Men, sa, m ap, m pa, m pa, e pa rate m fin antre pran plas gran non, m pran plas mwen, antanke on gran. Si m konn doulè timoun nan lari yo, m, m ap voye kòb lan foul, m fè plake, m vole sou tèt moun yo kenbe m, m pèt lon pwogram m kraze l, tout kote yo rele m kwè kontan, m ap repouse pwomotè, mwen menm m, m, m bon pri, nèg yo ap jwe pou 500 dola e 1500 m ap jwe, Pas di 2000 bla, Oh ah ap deba fi. E de misye di ti kal kob squeezy. An tou ka Polo, nap tann mizik yo. Epi pa bliye sam diw la patnè. King nan, nou konnen depi n ekri King nan sou entènèt, King nan pap reponn nou. Nou konn King nan pa lan twit, li pa lan reponn nèg. Wendyy, wè, Nap frapel, frapel menm lon jou. mizik. King Epi rete kounye a King.
la poul jwenn Chèf bagay rete nan menl. chèf. You know I'm saying? King rete king, chef rete chef. Chef pap janm bese tèt devan plas king. King pap janm bese tèt devan plas chef.
Tout nèg fè paw la.
Tout nèg fè paw la, fè ou paw la.
Tout nèg fè paw la, fè stil paw. Ou menm, a pati de jodi a, ou tou renmen king ou rayi m tou swiv king. Kite bruh sa di pou mwen. Alèz.
Pa vin mete digout kap vin radote anba paj mwen. Epi tou, DM mwen, banm tout pwoblèm ki egziste. Yo konnen m gen bouke a isizi. Men, yo fake. Men Kolo, banm banm ba w ide. Banm ba w ide. Paske ou gen anpil fanatik ou la, anpil fanatik mwen la kap tande nan sanm. Mwen wè w renmen lojik pou ap bay timoun kòb, timoun kòb nan lari. Poukisa ou pa fè sita pou fon fondasyon pou ou li tap pi bon menm. Fèl pi serye. Fon fondasyon pou lou epi fè sa ou gen pou fè a pi byen. Gen pil nèg kap fè fondasyon jis pou ranmase kòb pou yo fè pòch yo bèl. Mwen menm vle fon fondasyon k rele fondasyon. E paske gen pil nèg, tande Stizy, ki pa doktè fon pòz yo doktè. E pa se gen anpil nèg ki pa prezidan ki pwopòz yo prezidan. Mwen menm m poko ka jere fodasyon, paske lè w gen fodasyon, fò, fò, fò w toujou gen manje pou timoun yo, fò w responsab doktè pou timoun yo, fò w gen kote pou met timoun yo, fò w gen Alèz. lekòl pou yo.
Non men gon bagay wi, ou ka kòmanse ramase ti kòb pou w bay. Epi sa w fè, ou kreye pwojè a, ou pa ko bezwen gen tout strikti ou di a vrèman, ou gen dwa kreye pwojè a, Epi menm jan ou menm ou ka al yon kote ou deside ou ba yon 100 dola, yon 200 dola, si w gen yon 2, 3 mil dola yo ba ou. Epi lè sa ou menm ou al nan òfelina ou al bay li, ou al yon kote ou konnen tout timoun si pou yo jwenn yon kantite kòb y ap jwenn li. Men lè w kanpe nan lari a Polo, w ap bay agoch, w ap bay adwat, se gen da se nèg ki pi entelijan k jwenn, gon lòt nèg ki pa jwenn. Sa e vre wi, Bmix moi, nèg ki pi entelijan jwenn. Ban m di w, gen de pafwa m konn bay manje, gen de pafwa ban m di w men, nan Kriswa, gon gen, wè, chak vandredi, samdi, M konn gen nenpòt 8 a ti gran, 8 ti granmoun ki vin tcheke m pou m ba yo, pou m ka ba yo 450 dola ou 500 dola. Piti pandan titit yo gen 35 an, 40 an. Mwen menm yo, m s on, m s on pèsonaj reskonsab. M reskonsab pitit mwen, m pa lè, m pa vye papa. M s on sitwayen. Ou wè tout fanatik k ap renmen m yo, y ap gen figi òm, y ap moun. La belle colonie ap byen viv li menm. A monchè skuizi ou konprann machin mwen kraze m pral gen mèsedès yo kraze machin mwen ti egri menn.
On aksidan pa oblije egri kolo monchè on fo aksidan monchè. Banm diw bon m pa sou m pa bwè kleren map kondwi machin 2 m on moto vin pase devanm Sim Sa te ka rive, se Roger. banm tou. Sim te sesi Aksidan, pou machin Roger. nan m tap tiye 2 moun yo m sove machin nan ui. M kraze machin nan. Pa di sa Roland Roger.
Pa di sa Roland. Ou pa ka, ou pa tap touye moun yo. Sa e di, on aksidan rete on aksidan men. Aksidan. Sizi men, e yon gran plezi men ou pran bagay la m byen kontan pale avèw frèm. Alèz.
Anpil love mwen mwen sisi. Mèsi paske ou konprann mwen men. Ou konprann mwen men. Alèz mòt chòt zanmim. Yeah frè.
Bon mbral wè si mbral pran moun nan. On lòt moun nan. Pou mwen sal bral di. Banm wè ki moun. Souf mwen wè. Oh map pran jeneral la. On bòs pa on jwèt. Lèl pranl na wè kiyès mwen li la. Ou pap konprann. Gang, gang, gang, gang. Gang, gang, gang, gang. Mete yo online. Mete yo. Tade m bral fò fistali. M bral pon gwo bout moun nan. 2000 moun ap tou el. Gwo bout moun. Meni. Yo, yo. Gang, gang, gang, gang.
Men boss la. Yo, sa gen la. Boss pam, sa gen. M poze, men. M poze sa ka fèt la. Boss la, eskize. Mwen pa gen problem non. Mwen pa la moun nan moun yo pèy. Non, bon m'explique ou. Ou konn ki problem Ayisyen genyen? Mwen mwen sa nan Ayisyen. Ayisyen kom si ou pa gen dwa opine. Ou konn sa vle di lan? So, mwen pa ka ba opinyon pa. Mwen pa ka fè analiz. Mwen pa konprann. Yeah, se kòm si se mouri avè l, opinyon w genyen mouri avè l. Ou konprann, ou pa ka pale. Non, tout moun gen dwa pale, men. Si bagay la bon pale, li bon pou yon moun, li gen dwa bon pou ou, li pa bon pou yon lòt. Ou konprann, se opinyon. Tout moun gen dwa opinyon. Mwen menm, m pa wè okenn anyen wrong nan sa mwen menm, ou konprann? Wi, Sa e bon opinyon sa, pa w.
bon sa, men menm, men menm sèl sa m di, m di fa, m di king rete king, chèf rete chèf. Moun yo a mezanmi, non monchè, tout moun gen dwa opinyon. Ba ti mantalite. Mwen mka pale men, mka pale, mka di sa m santi. Sa w vle ya, ya. Tout ti mantalite ayisyen, gon gon moun ki fon kòmèt anba pòs ou an li depi w vole nan foul la ap pike w. Gad jan ayisyen gentan ap pale, depi w vole nan foul la l ap pike w. Tou m tou, m tou screen chat li, depi w ta vole nan yon foul, yo pike w misye tou mèt kite Ayiti li menm. Mèt tou mawon paske ou pa kab di yon lòt ayisyen parèy ou poutèt opinyon pa l li bay. Li bay opinyon pa l wi. Sal diw la tande tande sal diw la pa nan avantaj ou depil voye nan flò ap pikel sa vle di kounya si yo pikel la eske yo pa dwe al deyò al mare w si yo pikel bon sa banm diw pawòl bon sa epa lan bouch map dil non men demi men demil demil sisan konbyen moun ap gadem bon sa wè lèm vole lan foul bon sa egri pipè manyenm wi bon sa wè bon sa wè devan moun diye egri pipè manyenm wi bon m konn vole lan foul la nèg la pa.
panse oy tande tande tande Bon, kolo sa m gen pral anpil di moun dènye pawòl mwen. tande tande tande tande gen anpil moun ki vin ap panse sa map di sa se paske se kòmsi se m deyò ki fè map di sa non map di sa pou tout ayisyen tout ayisyen tande byen Yo rayi m tout bòs sa. ayisyen gen dwa a opine tout moun ka bay opinyon pa yo paske l bon pou ou li ka pa bon pou mwen Li gen dwa bon pou mwen tou, li pa bon pou wou. Ou konprann? Tout moun ka bay opinyon pa yo. M pa ka bay opinyon pa m, ou pa dakò avè l poutèt sa ou soti pou m. Non! Non! Bòs sa, ban m di nou, bòs sa, ou tande ok, ok, yo di m pa vole nan foul y ap pike m, men depi m voye lajan, depi n voye lajan, depi m voye lajan m vin fè l tou. Dieu kite l tonbe atè va pran l. Ya, non m pa m pa t renmen comment sa, ou konprann? Ba nou tout se ayisyen, tout moun ka bay opinyon pa yo, ou konprann? Menm jan tou Colo ka fè yon mizik tou, gen moun ki pa renmen mizik la, di a, kou wè mizik lò te pase sou mizik an an an an ma- an Master Brain nan, e pa vre? Anpil moun di a Colo mal, tout moun ap bay opinyon pa yo, men tout moun ka bay opinyon pa yo. Wap An apre konprann? yo fin Paske, renmen l. wi, paske m bay opinyon pa m, ou pa ka di wap piken, ou pa ka di wap fè m mal. Non, sa pa fè sans, men tout moun ka pale, tout moun ka bay opinyon. Wi. Pou mwen se opinyon l ye, Lewa gen dwa pa renmen l, ou gen dwa pa renmen l, mwen gen dwa renmen l, on lòt moun gen dwa renmen l, ou konprann sa m vle di w la? E nou tout ka wè l on lòt jan. So defo sa fò n kite l, man. Humm. Ou konprann? Bossa, ou konnen ti sousou yo ye? Kisa w konnen bossa? Gen anpil fanatik ke ti sousou yo ye ui. Moun ki, moun kap ba yo tu respè a yo pa fin twò renmen l non. Depi wap imilye yo wap wè jan yap bay. Ah, chè, nou Bossa wè yo gen menm, pwoblèm. yo ka pale la bay bossa yo pale ba yon tout fèt men m big up yo rele m la yo di m yo grangou ui, fanatik yo ui, sa m genyen m ba yo ui. Konbyen fwa n konn, konbyen fwa n konn DM lòt atis la al rele nou? Konbyen fwa n konn ap gade atis nou rele n ap pale avè atis la live? Konbyen fwa n konn vin devan pòt atis nou di nou mè? Paske nou menm nou mal konprann. Men menm bòs sa ban m di w, bòs sa m pa fòse moun renmen m non bòs sa. M gentan I'm done. You know I'm saying? Ou gentan fè, ou fè non.
Ou konprann? Oh, Tout moun konnen, nou tout konnen Wendy fò. Nou tout konnen Wendy trè gen rèd, anpil trè bon. fanatik.
Nou tout konnen, konprann, nou tout renmen l antanke Ayisyen. Ou konprann? Men nou tout ka bay konsèy, nou tout ka di, nou tout ka, ka, misye ka fè yon bagay, nou tout ka renmen l, nou tout ka bay opinyon pa nou. Anpe moun ap di li bon, anpe moun ap di l pa bon. Tout moun ka bay opinyon pa yo, tout moun gen dwa bay opinyon pa yo, tout moun ka di sa yo santi. Paske ou menm ou renmen l sa pa vle di non. Non, menm jan tou kolo sou fon kaka m di w fon kaka tou m di a kolo sa w fè a pa bon non m ba w opinyon pa m. Wi, wi. Bon sa, bon sa yo pap janm renmen, yo pap janm, kisa w konnen yo renmen? Yo, yo, yo renmen tankou ou annik ou ba yo bagay la men menm, men menm m pa di m pa renmen non m pral tande anvan men menm paske m son melomàn, m renmen sa k bon. Pa vin fòse yon bagay, pa vin fòse m renmen. M pa, m ka poko renmen m di m pa renmen. Pa vin di m renmen, pa vin, pa vin boure tèt mwen. Ya ya non e sa l ye, e sa l ye. Mwen menm m pa gen pwoblèm, ou konprann? M pa gen pwoblèm, menm jan tou l te ka bon tou l oubyen oubyen tou te gon bagay ki pa ki di w renmen w ta ap di w renmen l, ou konprann? So, epi tou moun konnen w tou Will. Tout moun konnen Wi. jan l ye a konsa Epi ap di tou, l. epi tou bòs sa wè, bòs Ya. sa, next program m pral jwenn videyo pa w la jan m pral fè w kouri dèyè lajan m. Epi tou w pa renmen m non. Bann yo, yo gade m ta, yo, Mwen lè joval pou mi dèyè la jan wi. Bon nou konnen fèm. Nou konnen Epi la map di mete anlè mwen sa map di mete anlè kote mwen mete anlè em vole sou tèt li. Men patnè ki di lap piko lan m tou screenshot li men pa gen sa la pa gen sa la ou mèt lè fin piko ou mèt tou kite ayiti paske pa gen sa la ayisyen nou tout sa ayisyen ou pa krève ou di nèg wap pikel depil vole nan fou wap pikel poukisa poutèt ou poutèt pwòp opinyon l poutèt pwòp opinyon l wap piko ayisyen pa poutèt li ba ou opinyon come on man Bòs sa, Shit!
dèyè telefòn yo gwo nèg! Dèyè telefòn yo gwo nèg wi bòs sa. Men, mon chè o. A vle di Ayiti, depòt bagay jan l ye a, li bon w pa pale, li pa bon w pa Bon, pale. Depi men, w pa men nan kote kan. m ye.
Bon, bòs sa banm ba w ti, banm ba w ti randevou. Men kote m ye la. Men m lan on blòd. Men, men machin nan stat la. Men, m ap tann nou. Menm nan machin mwen. Map tann nou menm an dirèk la. Pull up si nou vle.
Bòs sa pou pa de ba nouvèl wap pran. E ou fèl bòs sa e nouvèl wap pran ui. Bòs sa men men konsa m pull up ui bòs sa nèg yo plis fè. Sa patnè a di an tande sa patnè a di pa opinyon li sa son kòmsi se yon e twèt misye twèt sa vle di li bon kèw kèw di sa lagase lagase non lè yon moun di ou pral fè yon bagay. Bon ki beyo boss sa map konn sim pa gen bouch mwen sim pa ka pale boss sa m ta kanpe nan program yon nèg pral pale avèm flèk nan dan li pa dim sa pa vin pale avèm pa vin pa vin pozem kesyon m pa jounalis aranje w al al al fè graten nan bouda atis ou renmen an pa vin nwi m pa vin bagay ou nan program aranje w ou pa renmen m pa vin bò kote m pa vin anmède m kou m mare gouman avè w pou moun pa vin di w atis la ap vin goumen ret nan limit ou map ret nan limit mwen Wè Nouvel a nan nasyon. Ou pa renmenm nan program nan kolèl fini m chache ti kwen m ret lan ou menm. Ou menm ki fini tankou w vin anmède m ou vin dèyè nwi m sa w panse pouw. Monchè Monchè ou konn nasyon lan tou frèm veye zo avè yo tou papa frèm pase lòt jwèt konsa frèm nan ou pile konsa tou frèm ou konprann. Yè tèt mwen frape lan vit la kraze vit la wi boss la. Shit is crazy man. Hmm. Eh ben baz, m lage chari la, m kito al pou lòt fanatik. Baba le boss, mwen anpil love. Eh bon, ok, nap tann. Yeah. Ma big up Miami boy. On brand ma big up return. Sou e video a bra li men. M gen boss, you know I'm saying? You know I'm saying? Pipo, m pral rele w wi Pipo. Pipo de Montréal. Yo, she's the crazy. You crazy. About the life, dog. Men kote mye vin chachem. Nap pale dèyè telefòn menm la n pa ka vin tcheke m. Pull up sou mwen. Mesaje a, si w la pran li mesaje. Bondye banm ba yon nouvèl wi. Wizo fò yo pale inegez depi yo pa pale yo pa atis non yon ti tweet m fè gen 4000 moun ki gentan kòmante you know what I'm saying that's the pub that's the true gangster m bal gen yon crazy crazy crazy crazy checks ya wè yo Kolo.
wow
Fè yo ho cheri. M pa prezantab non. Fè yo ho. M cho. Yeah, sa ka fèt, sa ka fèt.
Mwen la, nou la. Manman, m renm pale moun yo fache. Oh, pou kisa yap fè son konsa?
Yap metem nan zen. Ou wè lè moun yo fache, sa pou fè? Sa pou fè, lè yo fache, se chante pou yo. Men l ap fè san, men l ap fè san.
Al nan mache, m di yo si yo fache al nan mache. Al nan mache kwadèboukè. A, podyab pou yo. Manman, mm. sa pral gen la, yo pral konnen manti map bay, yo pap diyan. Ah, bon ba e kap vini kolonel pral lage sou nou la guys, e pa jwet non. Yo pral di e ba e ba hmm. m konnen yo pral renmen man ko manman, anpil love chéri.
Anpil love. Bye.
Yo pa renmen m ankò, yo pa renmen m ankò. J&J Beats, frè m tout tan, yo pa renmen m ankò. Woy, m ba rele yon lòt zanmi m ankò. Pa, pa, pa. Da- Map wè tout fèm map rele la, new checks. Bel shorty, bel shorty.

Mwen fanatik pa m yo menm, yo pa moun menm. Mwen, manman, Sa ka fèt, sa ka manman e fèt. manman cheri. Mwen moun yo fristre. Manman, mwen yo fache m di yo al nan mache. M pa konn sa k Mwen menm pase. sa ke sa ke mwen menm pa renmen nan ayisyen frè nou yo, sè a sè nou yo, paske nou pa yo kòm si yo pa ankouraje moun Nan sans ke yo toujou la pou yap blame. Bon ok, ou pa renmen yon bagay ke yon atis fè, m pa wè rezon pou yo pou just ap pale pale sa yo. Ou wè se kòman sa map di w lan. Yap kritike m yo. Ou moun ka ba yon opinyon. Ou pa wè gou m li ye. Avè di ou pa wè gou pa m.
Fòk yo respekte opinyon moun. Petèt ke jan w di l la, kòm ou son moun ki real, jan w lage l ou lage l. Ou konprann, jan w lage l ou lage l, men kanmenm m pat wè rezon ke pou yo gentan tout fache fache sa yo mezanmi. Okipe yo manman, m pral vin fè w renmen l la menm konsa bon chèlman m te konn ba w mizik la ap soti tout sa, wè m ap ploye yo konsa.
Tout atis gen plas yo, tout atis gen plas yo nan sosyete a mezanmi.
Tout moun gen plas yo, se avanse pou n avanse, se mete pou n mete men, Ou konprann, pou nou avanse. Se pa youn ki pou rayi lòt, se pa youn ki pou denigre lòt, se pa youn ki pou pale lòt mal. Se yon moun k ap ba w opinyon, mezanmi. Chinwa yo fon poze, fon poze, fon poze. Okipe yo, bann, yo Ayiti, bann, Ayisyen ap janm chinwa?
Fon poze, fon poze chinwa yo, mezanmi.
Chèf literatè, chèf listwa, tout sa.

Ban m rele nou, m pap pè nou non, m ap rele tout moun, pale avè m, ban m opinyon w. Pale avè m. Kolonèl, kolonèl, kolonèl.
Yo, sa k gen chinois? Yo. Poze frem.
Kwan ba yo e bode.
E pa chinwa e? E, e men nou ka fè je chire wi souple. Nap fè je chire. Kolo, men bon bagay nou gen bagay kap vini, nou gen bagay kap vini. Nou gen bagay kap vini, gen gwo bagay kap vini. E gen bagay kap vini avèk de lòt atis ki move nou pap site yo.
Woy, woy, woy, woy, frè a. Nap chire je, nap chire je, nap chire je. Gade, nap respekte king rete king, chèf rete chèf. Kiswa ret on chèf. E l pa chèf Kiswa sèlman non, l se chèf Ayiti, l se chèf Pòtoprens, tout kote nèt kote n pase. Men fò nou di yo gen bagay ki pral lage la, nou pa bay non atis yo, nou te nan stidyo. Gen gwo bagay ki pral fèt, n ap kenbe l pou yo epi mwa. Yo pral wè bagay yo. M pral fè tout Ayisyen chire je yo. M konn Ayisyen pa p janm chinwa. M ap fè yo chire je yo men yo pa p chinwa non.
Enben nou ka fè sa wi, paske nou ka chire l ak dwèt nou, nou ka chire l nenpòt jan, nou ka chire l avèk kouto, sizo, konprann, jilèt, jan ou vle n chire l la. Men Kolo banm di w, Kolo banm di w, ou travay, ou travay pou respè w, ou travay pou sa w ap fè. Ou travay brother. Wi men seksi, men m salye tout fanatik Kolonèl yo, tout fanatik seksi yo. Men Kolonèl nou di nou gen bagay nan studio, n ap vini. Men kite moun pou yo fè wout yo paske gade nou pa pral goumen nan rap. Fò nou konprann ke chak moun gen fanatik yo. Tout ti kòb pa nou yo dwe la yo menm. Depi yo rele nou yo ban nou. Alèz.
Nou gen pwòp fanatik nou pou di mete nou nan pwogram. Nou menm nou pa nan, nou pa nan, nou pa nan ayisyen k ap chire je, k ap pran pòz chinwa.
Alèz. Men fò nou di yo ke chak moun yo gen fanatik yo, chak moun yo gen kolòn yo, chak moun yo gen zafè yo pou yo jere epi n ap jere zafè nou. Men kite yo goumen epi kòb kap fèt. Epi banm sou, poukisa lò ap voye lajan yo pa pran yo? Bon e visye, yap toujou pran gwo kalòt, vlèk pou dbou do la, pou seng do la. Vlèk la dan wi. Piga mwen, piga mwen, piga mwen nap chire jeni yo pa voye kòb ba nou. Non men, ou konnen fò sa fèt, fò sa fèt fòk gen show, e nan moman kolonèl e ou liye ou kap fè show, e ou kap fè, e ou kap fè zafè ou. Pa pale, So, pa pale.
E ou liye, so si, fòm yo anpil lanmou cheri. anpil lanmou wi. Si yo vle fè anfas ke yo ke anfas yo. Nou menm nap fè lajan nap fè bras nou, nap jere lavi nou. Alèz, love you boo, anpil love. Yeah. Fanatik yo anpil respè pou nou wi konprann. Pandan setan yo menm yap jwe anba pòs mwen lè yo live gen moun kap gade yo wi gad tout moun kap gadem anyen serye m pap di 1400 kòbye Epi l ap monte M pa menm vle m gade m L ap gade m Pa gade m Pa gade m M pa vle m gade m M pa vle m gade m Pa gade m Pa gade m Humm m pa menm fin gade. Bann ayisyen je chire nap mache dim se chinwa. Manman. Koko. Sa gen la manman. Jan ayisyen ka radote menn. Manman.

Bay ide tou wi, pa vin tankou ou menm ou ka di sòt, ou ka di ou renmen l tou wi dòk. La m rele tout moun pale. Ou ka pa janm gen chans pale devan mil konbyen moun. Aswè ou m fò pale devan tout moun sa yo. Bon, sa m te ka fè la. So ret veye m, ou tande? Ret veye m tande, sèl sa m di nou, ret veye m. M panse se jwèt m ap fè. Fanatik mwen yo, Pa desu de mwen non. Map travay pou nou pou m fè kè nou kontan an mwen menm. You know I'm saying? That's the brand. That's the frang. That's the true vibe. Atroce Haiti dog.

Yo, mwen wè moun nan ap lapide w la Ava. Non, y ap lapide tèt yo monchè. Bon kè m kontan m gen kòb m nan machin mwen m ap friz. Ti kala gade nou bay friz m ap friz. Bon m ap friz Friz. pandan se tan ou ka wè lòt ti kaltò yo yo wi. Marenn gwe kap anmède yo wi. Bounda yo gate, grangou yo grangou wi. Men m ap Yo, moun yo pa vle admèt men

Epi ou konn sa le deja men. Yo, mwen Love you, ekri m Joshua. sou WhatsApp baz. Map tann ou, map tann ou baz. Ekri m sou Yeah, yeah, WhatsApp, map frèm. tann ou. Yeah. Bye bye. bye. Pandan nou menm nou egri to, m egri ta. An wan. M pa ka pè pou nou, dog. On DJ yo ka pa oule misik, men m ap jwenn on lòt DJ koule. Ou konprann? Daye m pa gen bòykote. Lajan achte rezon. Si w pa gen lajan, ou deja pèdi nan prizon. M konn ki jan pou m rive deja a block money. You know what I'm saying? That's the fucking bang, dog. You know that? That's my fucking la! E alò? That's my fucking big fucking la! Pa, pa, rr, pip, rr, Pip pip rrrr. Banm rele yon nèg New York ki fè foto a Wyclef, ki fè foto a tout gran atis. Banm rele misye anba live la. Banm rele yon nèg Okap. Yo, yo what up? What up, what up? My nego, my nego, sa k gen la?

Alèz nèg yo pèy frèm. Konn On sa ti deja. pale m fèy.
Kounye a pawòl mwen selèb wi. On ti pale m fè eklate y. No cap.
Ou mèt di yo Dayane sa pa pè yo. bro. Nou fè plake n voye lajan n kale chèn non n voye kòb. Tout dyaspora renmen nou. Di yo sa.
On Black God. Panda. Machin zuzu ki kraze kounye a n gen Mercedes. Gang.
Wap fè Respect plake. frèm. Nan wap vlek nan dan yo wi. Vlèk, vlèk, vlèk, vlèk. The gang baby. Nou te nan video 1500 dola kounye nan pati sa video 8000, 5000. Monte wap monte poki pou. Poki pou yo frem.
Sa pa gen moun nou. Lè yo panse jet map fè New York mwa li. Gang.
Di yo sa nou deja ou deja ou deja la deja. Yo pap konprann. Non, map kite m la. Map kite lè m la pou yo konprann. Map kite yo. Pou yo pa tiye m. Yo pral tiye m. Ou mèt di yo sa fò. Respè frè m. Respè frè m. Yeah. Yeah. Tout tande yo tande yo pa renmen m nan. Yo renmen m wi. Ya pri. Ke yo kontan. Waww. Yap fè jalou. Sak gen nou ka renmen m wi. M di yon bagay ki bon men nou konprann. Yo m ka rele w tou ou gon bagay wap di w tou dil tou. Ou pa bezwen achte figi m tou non sou fistri. Pou la pen tou men yo male menn. Good respect for you dog. Bye.